Nan mwa me k pral vini la a, gen yon gwo evènman ki pral fèt Ozetazini. Gen yon grann posibilite anpil nan nou pa p konnen. E lòske n reyalize sa ki pase Ozetazini, l ap twò ta pou nou. Donk, avèk konesans sa a, mwen pral chita jodi an la pou mwen esplike nou ki sa k pral rive Ozetazini E ki sa ke ou menm kapab fè pou ke w pa regrete l? Sa m pral di w la li serye. Se pa bagay ke w pral tande fasil nan medya. Ou pa ka pran yon liv pou w li l. Men se de konesans enpòtan ke chak grenn moun ta dwe konnen. Espesyalman, si ou se Ayisyen w ap travay Ozetazini, ou dwe konnen. Silvouplè, prete m zòrèy ou pou yon ti tan pandan ke m pral esplike w sa k pwal fèt la an Me k ap vini la. Nan kèlke jou, mwa Avril pral fini, Me pral antre, E se nan mwa me a menm bagay sa pral fèt. Nou konnen Lèzetazini dwe 39 trilyon dola. 39 trilyon dola. E kòb sa a li se yon gwo tèt chaje pou Lèzetazini. Poukisa? Paske GDP Dèzetazini li a 31 trilyon. Donk, si ke lajan ke US li menm li fè chak ane, konbe kòb ke l brase, li a 31 trilyon, e li dwe 39 trilyon, sa vle di US depanse plis ke sa ke l fè. Se tankou m ta di w se yon moun ki dwe plis lajan ke lajan ke l ap fè. Dèt pou l ta peye chak mwa a, li plis ke sa ke l akimile chak mwa. Nan sans sa, moun sa pap janm ka fè ekonomi, lajan l ap sèlman al peye dèt. Se nan kondisyon sa Lèzetazini twouve jodi an la. 39 trilyon de dèt, GDP a, ki se gros domestik pwodwi li a 31 trilyon. US pa kapab fè ekonomi, olye ke ekonomi ap monte, l ap desann. Paske US ap depanse dè trilyon pou l peye pou enterè. Enterè si tèlman chè, li pa kapab ekonomize, ekonomi peyi a ap desann. Nan sans sa a, Donald Trump deklare ke li kapab efase dèt peyi a. Li kapab efase dèt peyi a. Now, Pou moun kap koute bagay sa ki pa konprann kijan bagay sa yo travay, lòske l tande Trump deklare li pral efase dèt peyi a, yo panse ke l pral peye l. Non mèdam e mèsye, se pa sa ki pral fèt. Trump pa pral peye dèt la. Li pral itilize yon mekanik pou li fè de maji pou fè l disparèt. Men èske vrèman dèt la pral disparèt? M pral esplike nou ki plan ke yo genyen, kòman ke bagay sa, si ou menm k ap koute m la a, ou pa pran des aksyon rapid rapid ou kapab regretel. Paske janl pral fèt la li pral fèt si sibstil ou pap menm konnenl fèt. Mwen pral pataje avèk ou menm de konesans kache bagay ke ou ta dwe konnen men ou pa konnen e kisa ke ou menm ta dwe fè pou anpeche ke ou pase nan sak pwal fèt la an me kap vini la. An nou kòmanse avèk federal rezèv. Federal rezèv se òganizasyon ki kontwole tout bagay ki gen pou wè avèk lajan ozetazini. Se sa ke yo ye. Federal Reserve se Santral Bank dè Etazini. Li te etabli an 1913 pou li kapab kreye yon anviwònman ki sef, ki stab, ki gouvène yon sistèm finans pou peyi a. E travay yo. Se kontwole de lwa e regilasyon pou lajan. Yo se sipèvizè pou bank yo. Sa vle di ke lè w al mete lajan w nan bank, lè lwa ki nou wè bank yo ap swiv sa ke yo fè a, kòb ke yo chaje w, jan ke yo pran lajan w, sa yo fè avè l, tout bagay sa yo Yo kontwole par Federal Reserve, The Fed yo rele l. Kòm mwen di nou deja, se yon enstitisyon ki responsab pou regle zafè lajan peyi Dèzetazini. E se yo menm ki pèmèt sistèm finans Dèzetazini li estab. E yo bay Sèvis finans a gouvènman an e a bank yo. Se travay yo. Donk, sa ke yo fè, yo etabli ki enterè yon bank dwe chaje ou. Yo osi kontwole konbyen kòb ki egziste sou le mache. E avèk jan de bagay sa yo, Yo kontwole anplwayman avèk pri bagay k ap vann deyò a la a. Lè w al achte yon bagay, si l monte, si l desann, enflasyon, tout bagay sa yo, yo kontwole pa Federal Reserve. Yo sipèvize enstitisyon yo, pou asire yo ke bank yo yo plase yon fason pou ke lajan w lan li an sekirite. Yo pwoteje lè dwa ke ou menm ou genyen. Sa vle di ke bank lan yo pa kapab abize w. Se Federal Reserve ki responsab pou bagay sa yo. Donk, jan ke yo fè l, yo itilize lwa nan peyi a, otorite yo, pou yo pouse dè lwa pou kontwole lè bank, sa ki yo kapab fè avèk sa yo pa kapab fè. An un sans, yo aji tankou yon bank, men yo pa bank vrèman, an un sans yo se yon bankers bank. Se dè ajan ke yo ye pou kontwole Sa kap fèt e se yo menm ki kle lajan kap monte kap desann. Donk son travay ekstraòdinè e yo distribye lajan. Se yo menm ki prente kòb pou peyi a. Se yo menm ki prente lajan. Donk si yo pa prente kòb, pa gen kòb. Se travay Federal Rezèv pou li pran responsabilite pou yo prente lajan pou peyi a. Mentnan, men yon bagay ke m vle fè w konprann. Yon peyi se yon klib, li gen anpil moun ladan l, nou tout se manb. E gen yon lajan ke peyi a genyen, ke l fè chak ane, GDP. Pandan ke m ap pale avèk ou la a, li a 31 trilyon dola. Sa se kòb ke peyi a li menm li genyen, ke li bwase chak ane. Gen yon bagay ki rele total debt to GDP ratio, li a 124 pousan. Sa vle di, nou dwe plis ke kòb ke nou antre. E akoz de bagay sa yo, nou nan yon defisi. Trump deklare li gen yon plan pou li efase dèt sa a. Men, efase dèt la, sa pa vle di ke l pral peye l. Non. Yo pral itilize de mekanik atifisyèl pou yo disparèt dèt sa a. Mentnan, medam e mesye, an nou pale enpe de estrikti de Federal Rezèv. Ki jan menm ke l striktire? Federal Reserve li sitiye nan Washington DC. Li genyen ladan l 12 gouvènè. E gouvènè sa yo se yo menm ki vote chak fwa gen yon bagay ki dwe fèt. Sa vle di ke pa gen anyen ki fèt si ke manm sa yo, yo pa chita ansanm pou yo vote e dakò oubyen pa dakò pou de desizyon. Nan tèt moun sa yo, nou genyen Jerome Powell kòm prezidan. Eleman sa, Trump vle revoke l. Se pa de akizasyon Trump leve kont misye pou l ka revoke l. Poukisa? Paske Jerome Powell se yonn ki gen eksperyans nan pozisyon an. Li konprann pozisyon l e li pa lèse l enfliyanse pa presyon politik, paske Federal Reserve pa ta dwe politize, li se yon òganizasyon endepandan. Men, sa Trump vle fè yo, li p ap kapab fè l si ke Jerome Powell li menm li pa dakò avè l. E sa l vle fè yo, selon Jerome Powell, Yo pral destructive a ekonomi an. Trump vle pou Jerome Powell desann enterè a. E nou deja gen yon enflasyon ki wo, si l desann enterè a, li pral rann bagay vin pi chè, e anpil malere pral soufri. Nan sans sa a, Jerome Powell deklare, Nou pa kapab desann enterè a konsa. Men Trump bò kote pa l, li kwè ke desann enterè a kapab ede ekonomi an. Men se pa konsa ke manm yo e Jerome Powell yo wè li. Donk avèk jan de bagay sa a, Trump kòmanse yon kanpay, piske li pa kapab revoke Jerome Powell, li kòmanse nome de moun ki pou ranplase gouvènè yo e moun sa yo Se moun ki pral reponn a demand Prezidan Trump. Men, li pa kapab revoke Jerome Powell. Ebyen medam e mesye an me k pral vini la a, tout bagay sa pral chanje. Paske an me, se lè sa a manda Jerome Powell li menm li pran fen. E nan moman sa a, Trump pral gen chans pou l nome yon moun ki pral chita sou tèt Federal Reserve, moun sa kapab fè egzakteman sa ke l vle. E medam e mesye, Trump jwenn moun sa a. Se Kevin Warsh. Kevin Warsh se li menm ke Trump deja nome pou al chita sou tèt Federal Reserve, Se nan mwa sa a ke yo pral kòmanse enplemantasyon pou ke Prezidan Trump swadizan efase dèt peyi a. E se sa ke ou menm ou dwe konprann ki sa ke li ye, kòman l pral fèt, èske vrèman bagay sa a li se yon bon bagay pou ou menm. Ban m di w ankò, chak bagay k ap fèt Ozetazini, si se yon bagay ki gen rapò avèk ekonomi, Enpe pral genyen, enpe pral pèdi. Men moun k ap genyen yo, se moun ki konprann sa k ap fèt la. E sa k ap pèdi yo, se sa ki pa konnen menm ki menm bagay sa ap pase. Donk jodi an la a, mwen pral esplike n sa ke l ye, petèt anpil nan nou va fè sa ke n kapab pou nou epanye dezas sa a. Mentnan, ann retounen bak dan lèzane 1940 pou nou kapab wè sa k te pase nan lè sa a. Paske sa k pral fèt an mwa me la a, li te fèt deja. Apre Ladezyèm Gè Mondyal, Lèzetazini te gen yon pwoblèm. Dèt ke US te dwe,

Kisa l t ap fè? E kòb sa ki US te dwe a, se akoz anpil lajan ke l te depanse pou gè a. E sa m pral esplike nou la a, yo te fè yon bagay similè, e apati de 1974, dèt-tou-rechyo li te desann a 23 pousan. Sa vle di, bagay sa ke yo te fè a, li te travay. E se menm bagay sa ke jodi an la a, Kevin Walsh vle etabli ankò. Men medam e mesye, me gwo pwoblèm nan. Apre la dezyèm gè mondyal, klima politik e sosyal Lèzetazini, li pa menm jan avèk jodi an. Te gen plizyè bagay ki t ap pase nan moman sa a ki te rann sa ke yo te fè a te akseptab. Pa egzanp, Lèzetazini te ogmante taks prèske 94 pousan sou pèp la. Imajine, 94 pousan taks e te gen lòt avantaj. Te gen anpil sòlda ki t ap kite lagè, k ap antre Ozetazini, k ap travay nan sans sa a. Labor Market la li menm, li te an bòn sante, te gen moun pou travay. Men jodi an, se pa menm bagay. Pèp ameriken pa kapab peye jan de taks sa yo. Imajine, jodi an la a, yo ta etabli jan de taks sa a sou pèp la. T ap gen anpil, anpil revòlte. Kevin Walsh bò kote pa l deklare menm sa ki te fèt apre la dezyèm gè mondyal li kapab repete menm bagay sa osi jodi an la. Men kòman menm ke mesye Kevin Walsh pwal fè bagay sa an me k ap vini la? Kevin Walsh pwal chita sou chèz Federal Reserve. E lòske l monte sou pozisyon sa, yo pap peye dèt la, paske li enposib. Men sa yo pwal fè, yo pwal itilize lajan ke ou genyen. Lajan ke ou genyen. E lajan ke ou genyen, sa vle di ke kach ki nan men ou, lajan ki nan CD, Lajan ki nan money market oubyen lajan ki nan market fund, se kòb sa yo pral itilize pou ke gouvènman an kapab pran yo nan men w san enterè. Now, sonje byen, yo pap sezi lajan w, se pa sa ke l ye. Yo pap, an un sans ou al nan bank lè w rive ou jwenn lajan an disparèt. Non, se pa sa ke l ye. Yo p ap peye dèt la vre, men yo pral ogmante ekonomi an, atifisyèlman ogmante ekonomi an. Paske sonje byen, kounye a la nou a 31 trilyon dola, nou dwe 39 trilyon. Donk, sèl sa yo pral fè, Se ogmante, prente, atifisyèlman ekonomi an. Yo ka mete l a 70 trilyon, 80 trilyon, men yo pral fè l pandan y ap itilize kòb ke ou menm. ou genyen nan bank, kach ke w posede, lajan ki nan CD, lajan ki nan money market, lajan ki nan market fund. Men tande byen, yo pap sezi lajan w, w ap toujou wè ou gen lajan disponib, men l ap pèdi valè pandan ke l chita nan jan de bagay sa yo. Se trè enpòtan. Moun ki di w konsa ke yo pral sezi lajan w se pa vre, sa se yon mansonj. Yo pap janm fè sa. Lajan w ap toujou la, w ap toujou wè l make mil dola. Sa w gen nan bank lan, l ap di mil dola. Men sa k ap pase anba anba, valè mil dola a li menm l ap diminye. Paske, si Yo pa peye dèt la, men se ogmante yo ogmante l atifisyèlman. Enflasyon pwal ogmante. Men pandan enflasyon ogmante, lajan w lan nan bank lan li pap resevwa enterè. Si l pa resevwa enterè, valè lajan li menm li pèdi. Pa egzanp, Si ou gen 100 dola nan men w ki kach, ou ka achte yon sak diri pou 100 dola jodi an la a. Si enflasyon ogmante, ane pwochèn si Dye ve, sak diri sa a vin koute 150 dola, 100 dola ke w gen nan bank lan p ap kapab achte yon sak diri. L ap mande pou w gen yon ogmantasyon pou achte sak diri a. Kòb ou a toujou la, ou toujou gen 100 dola, Men pouvwa dacha li diminye. Se konsa yo pral fè l. E sa a, se estrateji sa a ki pral fè sanblan ke dèt to GDP ratio li desann, men li atifisyèl, li pa reyèl. Men tande byen, yon moun dwe peye pou li. Kiyès ki pral peye? Se sa yo ki pa konnen kisa pou yo fè avèk lajan. Se sa yo ki pa konnen kisa pou yo fè avèk lajan. Si ou gen lajan kach, wap yon viktim. Si ou gen CD, ou se yon viktim. Si ou gen money market, wap yon viktim. Depi se moun ki mete lajan nan yon seri de fund konsa, se ou menm ki pral peye pou li, paske enterè a pral desann a zewo. Bank lan pap ka baw enterè pou kòb sa yo. E gouvènman li pral pran lajan sa a, li pral ogmante kapasite GDP peyi a ki pral fè sanblan ke yo efase dèt la, men li sèlman yon bagay atifisyèl, vrèman pap genyen dèt ki peye vrèman. Se ou menm lajan w yo ki nan bank, ki an kach ki pral sèvi pou chanje sitiyasyon sa a. Ou menm ki gen kach, ki gen CD, ki gen money market, jan de bagay sa yo, se ou menm ki pral peye dèt sa a. Lajan ou dwe fè envèsman nan kisa? Nan asè ki reyèl, tankou tè, kay, staks, bagay ki ogmante an valè. Paske, malgre tou sa ke w tande, bagay sa yo toujou ogmante an valè. Pa egzanp, Si yo ta desann enterè a, ke yo pral desann li, paske Walsh, youn nan bagay ke Walsh pral fè, li pral desann enterè a a 1 pou 100, ki pral rann li zewo vrèman. Donk depi l fè sa, enflasyon pral ogmante, pri kay pral vin pi chè, valè kay pral ogmante. Ou menm ki te fè envèsman nan real estate, ki te fè envèsman nan stocks, ki te genyen des asè reyèl nan tè, ou pral wè valè bagay sa yo ogmante. Lajan ou pral ogmante. Men moun ki gen kach, CD, bagay sa yo, yo pral diminye paske ou pap resevwa enterè pou yo. Enflasyon pral ogmante, kòb ou a pap kapab achte jan de bagay sa yo. Donk, jodi an la a, sa ke w dwe fè, se kenbe nan men w ti kach ki pi piti a. Men, pa kenbe anpil lajan nan bank. Pa kenbe anpil lajan nan money market. Pa kenbe anpil lajan nan CD. Paske tout sa yo pral itilize pou kapab peye dèt la. Se ou menm ankò k pral peye l. Men se moun ki pa konnen ki sa pou yo fè. Donk, depi jodi an la a, sa pou w kòmanse fè, se konnen ki jan ou pral wetire kò w anba kach. Paske se kach ki pwoblèm nan. Se la yo pral pran kòb la. E gen yon grann posibilite, taks pral kòmanse ogmante. Paske, fò yo balanse ekonomi an. Donk, sa ke m vle di ou pa la, Si pa aza ou se yonn nan moun ki gen kach nan bank, ki gen CD, ki gen money market, ou dwe kòmanse gade yon lòt fason pou w jere bagay sa yo. Sèl kòb ou dwe genyen nan bank, se lajan de mèjènsi. E menm lajan de mèjènsi, li dwe fè envèsman nan yon high yield saving account. Amwa me k pral vini la a, Kevin Warsh, li pral chita sou chèz la kòm prezidan Federal Reserve. Premye aksyon l se desann enterè a, bagay ke Powell pat vle fè a. Selon sa ke n tande, Warsh, li pral desann enterè a pa 1 pou san. Sa vle di, enterè a li pral a 2 pwen 75 pou san. An un sans, rèl enterè pral zewo. E lòske sa fèt, ki sa k pral rive? Enflasyon pral ogmante plis toujou. Men ki moun ki pral peye pri sa a? Se moun ki gen kach, moun ki gen lajan nan CD, moun ki gen lajan nan money market, yon seri de market fund, bond, se yo menm ki pral peye pri a paske, medam e mesye, malgre Lè w al nan bank lan, ou wè w genyen 100 dola nan bank lan, men valè l, pwisans dacha 100 dola sa li desann. Se ou menm ki peye pri a. Donk, pou w ka epanye w de bagay sa, si w gen kach, ou dwe transfere kach ou dan de asè reyèl. Pa egzanp, asè tankou real estate, tè, Lò, stock market, se nan bagay sa ou pou transfere lajan ou. Sèl kòb ki dwe rete an kach, se yon lajan demèjènsi. Ou gen lajan ke w ta vle genyen si w ta bezwen rezoud yon pwoblèm rapid, donk ou kapab kite ti kòb sa a nan bank lan, l ap pèdi valè, men ou kapab kenbe l. Men, si w ta vle bati richès, ou p ap kapab bati li si w gen lajan w chita nan bank lan. Selon sa k pral fèt an me la a, lajan w pral depafini disparèt, non pa nan jan ke w panse a. W ap toujou wè nimewo a ekri nan bank lan, m gen mil dola, de mil dola. Men, aksyon ke yo pran an, li pral kraze valè lajan w lan. e gouvènman an pral fòse bank yo pou yo prete l lajan sa yo avèk enterè ki zewo, ou p ap resevwa senkòb ekstra. Donk si enflasyon an ogmante, pa gen enterè ki bay nan lajan w lan, lajan w lan natirèlman l ap pèdi valè. E se rezon sa Sa li enpòtan pou w konnen, ke ou dwe pran dè aksyon jodi an la a, pou konnen kòman pou w retire sa ke w genyen e pou w transfere yo dan dè asè ki reyèl, ki ap ogmante an valè. Paske, apèn ke mesye Wash ta desann enterè a, ki sa k pral rive? Pri kay, pri tè, stak, yo pral ogmante. Paske yo pral gen anpil lajan moun yo kapab achte. Enterè ki desann nan pral ankouraje moun pou yo achte kay. Donk, li pral nan avantaj moun ki fè envèsman nan kay, nan tè. Men, sonje byen, kach ke w genyen an, li diminye paske li pa gen enterè sou li. ou pral pranl ou pral achte bagay ki pi chè paske ou peyel pi chè valè lajan lan desann se konsa kel pral fèt e paske yo ogmante GDP a yo ogmante lajan peyi a genyen pou kapab an en sans e desann dèt la yo pa peyel non yo sèlman moutre kel gon gwo pwoblèm pa egzanp si jodi an la GDP des Etats Unis li a 31 trilyon Yo ta ogmante l a 60 trilyon, dèt la li pa enpòtan ankò. Eske nou konprann? Donk se konsa ke yo pral fè l, yo pral manipile sistèm nan, desann enterè, e gen posibilite yo ka ogmante taks enpe, men nou konnen byen taks la se sou malere a l pral monte, kach ke w gen nan bank, kach ke w gen nan men w, yo pral pèdi valè, e se konsa yo kapab rezoud pwoblèm nan. Men gen yon lòt pi gwo pwoblèm, se labor market la. Paske, gen yon bagay ki rele supply avèk demand. Si Lèzetazini pa kapab pwodui ase, moun ki gen lajan yo pral rann enflasyon an vin pi mal toujou. Donk se la a kounye a la a, Mesye Kevin Walsh deklare atifisyèl entelijans pral ranplase travay sa yo. Men n deja wè atifisyèl entelijans li efase djòb. E selon sa ke yo deklare 40 pousan djòb Ozetazini pral disparèt avèk atifisyèl entelijans. Donk jan ke nou wè l, se yon sitiyasyon k pral fèt la kote ke sa yo ki pa konnen pral pèdi. Si ou konnen ou pral chèche de konpayi ki nan atifisyèl entelijans, ou pral fè envèsman nan defans, ou pral fè envèsman nan asè ki reyèl, nan kay, nan tè, nan stock, e se konsa ou pral balanse mache a an favè ou menm. Men si w pa konnen, w ap rete dèyè. Non pa m se Abner Gelin.